Sa mwen se Virginia senpleman yo kenbe mwen yo ban mwen chaj map moute desann map fè la map fè moute desann la Virginia mwen senpleman fè ti video sa pou m ta di pou m di nou kòman mwen menm mwen renmen dyòb sa map fè a kondwi tyòk bon mwen si m te konnen si m te konnen kondwi tyòk te dous konsa alegile vi ou m te ye la. Mèt Kondi truck la son bon travay li ye Sanble gen anpil ayisyen ki poko konnen bagay sa Ebyen map fè ti video sa pou tout ayisyen mwen yo ki gaye tou patou Spesyalman isit ozetazini Ou menm ki anvi kondi truck Ayisyen ki anvi kondi truck men Janm konnen ayisyen pa renmen moun di sa poul fè Nan swete non pou nou te kapab vin konditè mesye mesye mesye dam ane gen anpil fanm ki fè yo m pa konnen si fanm ayisyen yo ap fè ap vin konditè men m wè anpil fanm ap konditè nan mwen pa ta pi renmen yo konsa nan lè m wè yon fanm lè m ap pase yo si non lè yon lè y ap pase mwen si yo te kapab pou m wè yon fanm chita sou yon volan pou l ap konditè ooyy mwa mwa sof sèks Ayiti. I like that. Janm konnen ayisyen pa telman renmen moun di sa poul fè. Ta sipoze gen plis ayisyen kap kondi truck mesye kote nou? Ayisyen parèy mwen yo vin kondi truck 3 semèn selman wap fè lekòl. Nan 3 semèn selman wap fè lekòl la anvan menm ou gentan fini lekòl la ou gentan gen plizyè konpayi kap

bagay yo. Depi w fin kondwi truck ou la apre sa w ale nan training ou pou al aprann kòman pou kondwi a, se pi bon konpayi. Men apre sa yo pa peye menm menm menm. Yo pa peye. Yo pa peye ditou. M te fè 1 an edmi ladan li. Apre sa lè m vin ap kòmanse aprann bagay yo mwen chache lòt konpayi. Yo pa t peye. Ou menm ki anvi kondwi truck monchè m ta eseye w. Al kondwi truck. Vin kondwi truck mesye m yo. M ta m ta renmen wè plis ayisyen ap kondi truck mwen menm. Ou kondi ou kondi lè w vle ou travay lè w vle boss la pa ka diw ou sipoze ou sipoze ou sipoze li pa ka diw bagay konsa. Ou kondi lè w vle ou fè sa w vle pou sèl bagay la ou pap ou pap manje diri sòs pwa legim jan w te konn manje l la. Wap fè long distans la. A, mwen renmen long distans ou fè. Long distans la m pi renmen li. Paske lè w fè lokal la, lokal la y ap fè frekan avè w, lè w fini yo pa p peye w. Kote w wè m ye la, mwen menm Virginia m ye la, m fèk pran chaj, m fèk pran chaj la. Virginia m ye la, m prale avè l, pou m ale avè l. Pou m bay li demen si Dye ve a dezè nan apremidi. Avan dezè a pou m gentan rive. Map rive demen si Dye ve byen bonè Byen bonè map rive Map fè tout wout la map kondwi e lèm fatige m gen 8 yo ba ou 8 è tan pou kòmanse pou kondwi apre 8 è tan pou pran brek men si w vle tou ou santi w fatige ou ka pran brek la avan 8 è tan yo ba w 30 minit brek bon mwen menm lèm fatige m konn pran 2 è tan. pran 2 zè tan, m gen lè, depi w gen lè devan ou, ou ka fè sa w vle, mwen m gen kont lè devan mwen, si m kontinye kondi la pou jous mwen, pou jous mwen pa kanpe, m ap rive bò 8 è, 7 è nan maten, pou m bay chaj la a 2 zè, ou wè m gen anpil lè devan m, pran chaj la a Virginia, m pral avè li Indianapolis, m ap rive demen si Dye vle. Nan kondi truck la, mwen menm m wè se pi bon travay ki te genyen, wi ou te kapab al lekòl, Mwen menm tou m t al lekòl, m t al te etidye konpitè, m fè ennan m ap etidye konpitè. M te gen m te gen yon ti associate degree men li pa t ase. Li pa ase, yo pa pran ou sèlman avèk associate degree a, yo pa p peye w. M pa di moun pa al lekòl pou yo aprann lòt metye non, lekòl la bon se vre men mwen menm tou sa m ap fè a e lekòl m te ale m t al aprann li. m ta renmen wè plis moun plis gason ayisyen m yo ayisyen parèy mwen yo si nou tande yon bagay ap plede pale e gps mwen kap pale kap di mwen m ale a twòp vitès yap bay 70 mwen m ap fè 75 ban mwen ale yon ti jan dousman paske m wè polis nan lari a yeah m ta renmen wè anpil ayisyen parèy mwen yo m gen anpil zanmi mwen pale de truck la men yo di yo pa renmen li Pa fòse bouyi bwèt ou. Nou kite yo. Pa fòse moun non. Men mwen menm, kondi tròk la mwen mwen wè se li menm, se li menm mwen mwen wè kounye a ki pi bon pase tout lòt jòb m te konn fè. Wi, m kondi taksi, m t ap travay nan Pepsi, m t ap travay nan yon kazino. Jòb sa yo te peye vre. Men, e pa menm jan, e pa menm jan avèk nan sa m ye la kounye a. Relax ou, lè w ap kondwi, w ap dòmi, lè w pap dòmi, w ap pran ti plezi ou. Bon mwen menm yon reset m sot fè la, yon reset m sot fè la, yo ba ou 70 è tan pou kondwi pou semèn nan, depi w fin kondwi sou tout 70 è tan, kounye a ou pap gen lè ankò pou kondwi, w ap tann yon lòt yon jou edmi ankò pou, w ap fè 34 è tan san w pa kondwi, pou w vin tounen ankò pou w fè. Nan 70 et tan ankò. Menm depi depi yè depi yè maten m pa kondi e kounye a m resi aprann kondi m te gen m te gen chaj la avè mwen depi yè. Ou fin kondi 70 et tan la kounye a ou pap ka kondi ankò pou jis kaske ou ankò ou fè 34 et tan san ou pa kondi osinon ou kapab tout lè ou te kondi deja ou kapab ap vin pran yo. Gen moun ki fè team, team nan bon wi lè w fèk kòmanse Lè w fèk, lè w fèk kòmanse, m te, lè m fèk kòmanse m te fè team M te fè team avèk yon ti ameriken yon, yon bon ti ameriken Misye, misye travay, misye konn sa k rele travay M ap, m ap aprann nan men misye, misye aprann nan men m tou Misye konn sa k rele travay E pou jis kounye a, misye nan wonè nan konpayi m te fèk kòmanse a Li te kite l, l al nan yon lòt konpayi Li al kite lòt konpayi a Tania tounen nan monnen an ankò Bra misye nou pale detanzantan Misye son bon ti nèg yon bon nèg Premye ameriken m kontre m wè ki renmen travay menm jan an tande son ayisyen M tap pale a misye avan en la Kondwi truck la mwen m wè son bon yon bon metye l ye Son curry li ye yon bon metye M pa wè poukisa anpil moun pa fè l anpil ayisyen anpil ayisyen pa rèj. Ayisyen yo ki toupatou, ki nan peyi an, m pa wè poukisa yo pa fè l mwen menm. Mesye m yo, mesye m yo, mesye m yo, mesye dam mwen yo, tout se banm wi m ap pase konsa yo a, m ap vole konsa. M ta renmen nou wè, m ta renmen wè nou mesye m nan Truck yo. Depi nou bezwen konnen kòman, kòman pou nou fè sa pou nou fè, nou mèt kite yon comment. M ap ede nou, m ap di sa pou nou fè. fè mwen menm sa m fè yo m ap moutre nou m ap di nou men sa pou nou fè men sa pou nou fè video sa li fèt pou tout moun ki ta renmen vin kondwi truck sa m konnen an mwen m ap pataje l avèk nou mesye mesye dam mwen yo vin kondwi truck vin kondwi truck ansanm avè mwen m pa ta fè video a long nan men m gentan nan 10 minit mezanmi m salye nou mezanmi m renmen nou. Kite kòment nan Kite kòment nan anba videyo a pou mwen Nenpòt sa nou bezwen Nenpòt sa nou ta renmen konnen Nou mèt poze m yo M ap reponn nou Ok mèsi Se Lonel Gaby Official ki te fè ti videyo sa pou fèn mwen yo Pou fanatik mwen yo Pou ayisyen parèy mwen yo.